de li menm de video tout a lè a m kap di tout a lè an paske nou gen yon sistèm yon pwoblèm teknik donk se konpayi a menm ki gen sistèm ki gen pwoblèm nan se rezon sa k fè ke talè a nou monte ta e pi pa yon pwoblèm men n ap fè tout jefò nou kapab pou nou kapab pataje jan de enfòmasyon sila yo ansanm avèk ou. Donk mwen efase un peu nan enfomasyon sa yo men se m espere ke genyen mwen pa kite donk tout moun sanse ki nan program Biden nan ki te fè aplikasyon nan program Biden nan resevwa resevwa email sa ke nou pral pale de li menm e aprè midi an e zanmi sa ki te fè komantè sa tou kote l di e mph fè komsi Li pa wè kòman moun k ap mande li enfòmasyon apwopo de uscis ki voye anpil not confirm bay seri de moun pandan ke yo tout te konnen pwogram nan li kanpe men konsa genyen ki jwenn mesaj ki di Yo konfime tou malgre e tout bagay te deja kanpe. Donk mwen te teni kont de mesaj sila epi mwen te di byen eh maten an fòk nou pale de sitiyasyon sa. San sitiyasyon, donk euh, si ou menm ou pat gen tantande video maten an donk nou pral pale de li. Nou genyen Vladimir Poutine ki pase lòd a yon trèv de 3 jou an Ikrèn mwa kap vini an nou pral pale egalman de dosye sila nou genyen e konklav pou chwazi e nouvo pap lan donk lap debite le 7 me selon nouvel vatikan li menm li mete deyo nan peyi lespay e sa son gro nouvel li ye jodi an la peyi lespay peyi la frans peyi pòtugal ki konnen yon blakawout total medam e mesye lèm diw sa black out total map vin ak yon imaj ou kapab gade selon New York Times donk son bagay ekstraòdinè donk se premyè fwa moun yo yap fè fas avèk dosye sila nou genyen e egalman Donald Trump ki fè konnen lap retire yn kòm taks sou an pakèt moun e sa ka rive jiska zero daprè desizyon prezidan li menm li menm li pran. Donk apwobasyon de Donald Trump pou lè 100 jou, donk li vin bokou pli ba ke sa janm te rive pa depi dè deseni, selon enfòmasyon enbyen cnn mete deyò, Donald Trump li vrèman pèdi sa k rele popilarite l nan peyi Etazini. Bagay yo ekstrèmeman konplike pou mesye a. Donk nan Missouri gen yon firefighter, donk yon ponpye ki rive pèdi lavi l apre ke yo te ponyade li, medam e mesye, donk pandan ke li menm li t ap bay sèvis a popilasyon an. Nou pral pale egalman de sijè sila yo apre midi an. Men avan tout bagay fòk mwen salye w bonjou bonswa tout zanmi kòman nou ye mwen espere n anfòm si nap gade m la nou la toujou e nou di papa Bondye ki anwo nan syèl la gwo bout mèsi ki fè n kado yon jou anplis non pa m se mph zanmi m yo rele m MP ma bèl Eleni rele m mpp lòt boul sik yo toujou ap chèche yon non pou yo ban mwen se tout on plèzi aprè midi an pou m pase pou m foun ou enfòmasyon si w apèn vini mwen ankouraje w pou w kapab lage grenn like lan Anba video an lage yon like se fason pou di MP gade nou renmen travay wap fè an nou gen lajan men nou pa vle baw men nap fèw kado grenn like la donk lage like la anba video an e pa janm bliye guys patajel avèk tout moun si w potko abòne abòne fè sa byen rapid se klike sou bouton ki make subscribe fòk mwen diw tout moun ki vin anreta Nan travay sila, yo santi yo pèdi anpil bagay, paske nou menm pa bò isit, wi, nou bay enfòmasyon, e nou bay enfòmasyon de bòn men, nou pa bay bagay voye monte, men nou bay enfòmasyon de kalite, enfòmasyon nou konnen popilasyon nou li menm l ap bezwen, wi, nou toujou bay Enfòmasyon sila yo. Donk yon fenomèn konsa nan dosye eh, Donald Trump, nan dosye program Biden nan, se tout a fè nòmal pou ke nou pran ti tan, jodi an, e nou pale de dosye sa. Bourik chaje pa kanpe, nou prale dwat o bu, donk euh, de jan bagay la ye an. Paske nou konnen a plis ke 170 mil moun ki prezan la, men gen yon pakèt euh, ki pa e ki pa branche. Gon pakèt moun ki pa branche, gon pakèt ki pa konnen sa ki te di maten an. Den pou moun sa ki pa konnen sa ki te di maten an, alo apre midi a mwen menm e ma fè le nesesè pou ke m kab pataje detay, pataje enfomasyon avèk euh, avèk zanmi yo. Medam e mesye, donk jan nou te kapab wèl e nan imaj sa ke m sot pataje ansanm avèk nou an, e se son kalite rafrechi memwa, nou te pèdi stil imèl sa a byen lontan, an trè bon lontan, depi ke pwogram Biden li menm li kanpe, nou pa wè stil imèl sa a parèt douvan nou. Men fòk mwen fè n konnen ke li la, enbyen, e menm ekip uscis lan, yo gen fòmil la nan men yo, donk se fè yo pa fè l, se mechanste yo ap fè. Pa bliye sa son pwogram ki te pou 4 peyi, ki te pou Ayiti, Kiba, Venezyela ak Nikaragwa. E se 4 peyi sa yo ki te nan pwogram sa kote ke te genyen anviwon 30.000 moun ki rantre nan peyi Etazini ki soti nan 4 peyi sa yo chak mwa. Fòk mwen di nou, se premye fwa tou nan tout listwa peyi Etazini pou te gen yon prezidan ki te itilize pawòl nan lajè Prezidan Joe Biden li menm li itilize pawòl la. Poko janm gen prezidan ki itilize pawòl konsa, prezidan enbyen eh e Joe Biden li se premyè premye prezidan ki bay pawòl nan nivo sa. Men pawòl li se yon vwa legal pou moun rantre nan peyi Etazini. Sa vle di se pa Biden ki kreye pawòl, se pa li menm ki vin avèk pawòl, li vin jwenn pawòl la la. Donk genyen prezidan repibliken ki sèvi avèk pawòl lan, genyen prezidan demokrat egalman ki sèvi ansanm avèk pawòl la. Donk pa sèlman Biden ki sèvi avèl. Men Biden li menm li e bay pawòl la a plis moun. Pou ki moun pawòl la ye? Pawòl lan se yon mwayen yo itilize, yon mwayen urgent. urjan yo itilize pou kapab ede yon seri de moun sove lavi yo, son jès imanitè ke li ye. Moun sa yo nou konnen ki e, ap fè, kap fè fas avèk de katastwòf natirèl nan peyi yo, ou di mwen se ki gon sitiyasyon politik, kriz politik de dènye degre nan peyi yo, donk ki pa kapab al fè demand viza petèt ki pa genyen aksè pou fè demand viza enbyen eh yo kreye yon bagay e pou di donk moun sa yo pa bezwen pase devan anbasad, anbasad pa bezwen apwouve yo men ap bay aksè ak moun sa yo pou yo rantre nan peyi an menm si yo pa gen viza menm si yo pa gen anyen nan men yo. Donk se konsa mwen wè plizyè moun yo menm yo rantre nan pwogram nan. Donk pou pawòl Biden nan, fòk ou te genyen yon sponsò, yon moun ki te aplike pou ou, donk fòk se te yon sponsò ki te ap viv nan peyi Etazini, petèt sponsò a li pat bezwen fanmi ou, se sa k te fè pawòl sa a li menm li pi bèl ke tout lòt pawòl yo, paske nan anpil pawòl ki konn genyen fòk se yon fanmi ou ki aplike pou ou. Men nan pwogram Biden nan, moun k ap aplike pou an, li pa bezwen zanmi w, li pa bezwen fanmi w, yn fwa moun nan li legal nan peyi Etazini e l deside aplike pou ou, donk sa w tande a, moun sa li kapab aplike pou ou gaz kole, enbyen y ap gade èske moun nan genyen sifizamman lajan pou moun sa li menm li te aplike, donk sifizamman mwayen lè w vini ki kote pou w dòmi. etc. Epi pou te kapab rantre nan peyi a. Otomatikman, otorite yo realize moun nan sou rantre nan peyi al gen kote pou l baw pou domi. Donk li montre ki sa la fè ekonomikman. Sa vle di selon poverty guidelines lan ki kantite la jan li fè. Selon kantite la jan li menm li fè. Sa vle di li deklare nan IRS lan se kantite la jan sa ak pral di. eske moun sa li kapab rantre li kapab rantre nan peyi an ou pa eske l kapab rantre nan peyi an ou di mwen eske l pa kapab eske l kab rantre moun nan peyi an ou di mwen eske li pa kapab rantre moun nan peyi a donk selon kantite lajan l deklare an yo di men kantite moun li kapab rantre so E li pat mande yon pakèt kòb pou te rantre moun, sa vle di yon moun kap fè 100 mil dola te ka rantre moun jis li bouke, li te ka rantre plis ke 10 moun, yon moun kap fè 100 mil dola. Donk se ton mwayen imanitè, e Joe Biden li menm li te mete deyò. Menm si anpil moun yo kritike, yo pale mal, yo di sa yo vle, men administrasyon Joe Biden nan, Atlis yo montre yo se imen, yo se moun tou, yo konprann lè moun nan difikilte, yo konprann lè moun nan soufrans, donk yo te kanmenm mete yon bagay kèlkonk e pou moun te kab rantre nan peyi a. Malerezman, e Donald Trump, ki se yon repibliken, e chak gouvènman sa yo, yo genyen e fason yo balanse balans lan pou dosye imigrasyon. Donk moun ki se repibliken an, li menm li kont imigran. Donk se konsa repibliken an li menm li fonksyone, li kont imigran. Li kont imigran. Men e moun ki se demokrat la li menm li se pou imigran. That's why ke mwen toujou di nou pwoblèm dosye imigrasyon nan peyi Etazini se pon pwogram pwoblèm ki ap janm rezoud e pap janm gen okenn nan pati politik yo ki rezoud pwoblèm sa. Si pa gen imigran ilegal kap rantre nan peyi an, repiblike ap rivon lèl pap gon jan poul fè politik. Fòk gen imigran ilegal la poul ka di moun lap met imigran deyò, lap fè depòtasyon. Donk Donald Trump egalman ki pwomèt lap fè yon depòtasyon masiv, sa vle di se pon pwojè kap reyisi. Poukisa l pap reyisi? Paske si Donald Trump ta rive mete tout moun deyò nan peyi an, li menm tou l ap manke yon gwo pwa pou ke li kapab fè politik oubyen pou repiblik yo fè politik. Donk se konsa bagay la ye. That's why ke monte mesye sa monte ki rele Donald Trump lan, li menm li pa yon lòt bagay pou l te foure 5 dwèt li ladan l pou l te kanpe, se yon ti pwogram ki te byen bon pou frè ak sè ayisyen nou yo Ki non peyi ki pri par lè gang zame, lè n di lè gang zame nap pale dè nèg ki o pouvwa e nap pale dè bandi ki nan lari epi ki gen zam nèg ki o pouvwa yo nan men yo, map byen di nèg ki nan lari yo, yo gen zam nèg ki o pouvwa yo nan men yo. Donk se konsa dosye a li menm li ye, se konsa sitiyasyon an li menm li prezante, mesye a li te fè kanpay pou l te di monte l monte pwogram sa yo lap kanpe yo. All right, pa gen moun ki te resevwa absoliman anyen, gen moun ki ap di men eske pwogram nan kanpe, eske l pa kanpe paske pa gen moun ki di m anyen. Lojikman, e depi lè administrasyon an li menm li monte a, sa vle di li pa fè anyen, li pa fè bagay yo legal. Li fè bagay yo nan gwo ponyèt, li fè yo nan fason l vle, Fason ki fèl plezi, se la rezon pou lakel nou wè, enbyen mesye a, li selman kanpe avek fanmi n avek ekip li, li di ey m kanpe pwogram sa, and then lal nan sistèm uscis lan, li elimine l konplètman, lè w monte nan sistèm nan, ou pa jwenn li. Donk li ale nan play store, li ale nan ios, li retire tout. e aplikasyon ki te rele CBP One. Pa bliye ke pwogram sa a, e pou m kab fon ti rafrechi memwa moun ki resevwa imèl di yo konfime yo, pa bliye lò yo di w konfime nan pwogram sa a, se pa di w konfime a ki itil, se pou w kapab fè kont uscis ou, lò w fin fè kont uscis ou, pou w kapab, enbyen, e pou w kapab egalman, e fè, fè aplikasyon. Fè aplikasyon nan e aplikasyon ki rele CBP One. Donk si w pa ka fè sa, ou pa ka fè CBP One, donk e se lave men, eswiye l atè, li p ap sèvi w anyen, menm si w ta wè gen imèl ki di ou konfime. Sa ki monte la a di not confirmed. Sa w ap gade la a nan imaj la, li di not confirmed. Ok, se sa li di, li di ke ou pa konfime. Men m ap fè w konnen ke menm si li di Ou te konfime, sa pa t ap sèvi w anyen, paske te konfime a pa t ap sèvi w grann choz, rezon senp ki fè li pa t ap sèvi w grann choz, mèdam e mesye, paske ou pa p kapab fè CBP-One, mesye ki rele Donald Trump lan, enben lòm saj la, li retire tout sa ki gen pou wè avèk pwogram nan, donk ou pa p kapab fè. CBP one. Ou menm ki malad, pran nimewo sa sou nan Florid pou kapab rele mesye dam yo. Ok, men adres la egalman, fon kapti de kran, kenbe adres sa, de kwa ke nenpot le, medam zemesye, ou gon nesesite, enmyen eh medikal, pou kab konen kote adres sa ye, pou kab pase la dan, nap kontinye. Mesye a rele, retire CBP one, li elimine konpletman, pwogram nan nan sistèm nan, ni moun ki te patisipe nan reyinifikasyon familyal men se I-134 a yo ta fil pou yo te vin fè ebyen ret tann viza yo nan peyi an ou di mwens pou yo te kapab vin fè sa k rele yon ajisteman stati tout moun sa yo yo afekte pa desizyon Donald Trump sa vle di pwogram Biden nan li kanpe li kanpe nèt e li bèl. e byen kanpe ok li kanpe li kanpe nèt li bèl e byen kanpe fòk mwen fè w konnen ke on moun ou pa bezwen kwè ganyen ki posib kap vin fèt la medam zye everything is don se sèl ou menm yo potko voye di yo kanpe l men yo te kanpe l donk sa vle di se kounye a Yo apèn ap fè ti bagay ki pa ki sanble legal nan fason yo stop pwogram nan. Paske ou pat ka stop li san ou pa di moun ki aplike yon bagay. Ou konprann? Fòk ou te di moun ki aplike yo omwen e ou pap ka vini ankò nou kanpe l yo pat janm di nou anyen. Enben kounye a la ou menm ki jwenn email nan t konn fè m nan ou deja konnen alò ou pa nan e ou pa ladann. Kèk kesyon Anpil moun te poze mwen nan video n sot monte tout a lè a, mwen byen di tout a lè an paske difikilte teknik lan, donk se konpayi entènèt mwen an menm ki genyen li, sa vle di ki bay reta yo jodi an, donk nou oblije e tolere mwen, se tout a lè a se pat maten an. Mwen te di avèk zanmi mwen yo, mwen te di ak zanmi yo, donk zanmi ki di m, e li menm ki konfime a, e ki sa y ap fè avè l, e li menm ki konfime a. Il y a pas de question que ou menm ou konfime. Bon, se sa m ap eksplike la a. Se menm bagay la m ap di la a. Ou pa konprann. Menm si yo di w ou konfime, donk se yon èrè sistèm. Men se pat konfime yo tap diw konfime Ok se pa mwen k rayiw non ki fè map diw sa Se pa mwen k rayiw Se konsa li ye Donk si w bezwen rantre etazini Chèche yon lòt mwayen Men pa kwè ke nan dosye pwogram Biden Gen posibilite ankò Malerezman mezanmi se sa nouvèl lan ye Pa gen okenn posibilite ankò si yon moun bezwen rantre nan peyi Etazini pa mwayen pwogram Biden. Alò m pa konnen si ap gon lòt prezidan k ap monte epi lòt prezidan an gen dwa ban nou yon pwogram ki pi bon menm ke pwogram Biden nan. We learn something from that ok, se yon emisyon ki te ka fèt sou sa sèlman. We learn something from pwogram Biden nan. Premyèman, gen opòtinite ou pa jwenn 2 fwa. Se sa nou aprann nan pwogram Biden an. Gen opòtinite ou pa jwenn 2 fwa. Yn fwa ou jwenn opòtinite an, ou sezi l. Mwen te di sa nan plizyè videyo mwen te fè e lè pwogram nan te trè aktif. Ki sa m te di? Mwen te di medam e mesye, e gon jou n ap di il etait une fois. Il etait une fois te gon mesye ki te rele Biden. Dat son kem te di tout moun, ke yap di ou ou ap ou ou ou ou elijib, ou pa elijib, enbyen aplike pou fanm ou. Si yo pa prann yo pa prann, men bò kote pa ou ou te fè jefò ke w kapab. Gen anpil ayisyen frè nou, nou te dekouvri tou, sa nou aprann de pwogram nan, we learn that gon pakèt ayisyen ki pa renmen ayisyen parèy yo. ki pa renmen ayisyen frè yo e on dirè ke gen moun kap okipe plas moun nan amerika etan di ke medam se mesye amerika sa ou wè la gen pou tout moun pa gen pèsòn ki ka okipe plas pèsonn nan amerika tout moun ap vin fè travay pa yo. Pa gen jan ou kapab fè pou okipe plas tout moun, ni pa gen moun, pa gon jan yon moun kab fè tou pou l okipe plas pa w. Se sa k fè nou wè ke gon pakèt zanmi ki gen pwoblèm, ki te vle pwogram sa a kanpe, ki t ap priye pou yo gon moun konsa, Ou wè pou yo ta gen yon Christine Levit konsa k ap vini manipile Ayisyen, k ap vin manipile imigran. E jodi a, se pa de paran, se pa de moun ki nan Florida k ap kriye egzanp de lè latino. Paske lè latino, yo pa janm fè l diferan de moun ki nan, ki se Ayisyen. Yo vote, yo te gen dwa pou yo vote, Yo vote an kantite pou administrasyon Joe Biden nan, Trump lan te ka monte. Yo vote trè bòn nouvèl, men aktyèlman yo vote a pou administrasyon Trump la te ka monte a, yo tout ap kriye paske yo pat janm panse administrasyon sa ki monte a li t ap vini li t ap tagèt tout moun. Enben jodi a li tagèt tout moun. Li tagèt anpil moun. Gen moun la ki pa kapab e vwayaje. Gen moun ki pè pou vwayaje, gen moun ki te gen kazye jidisyè ki pa konn ki sa kap pase si yo vwayaje. E se a 0 pou 100 nou konseye yon moun ki gen kazye jidisyè pou vwayaje la. Depi ou gen kazye jidisyè, pa pran lari. Ou konprann? Gen te sòti ou ka fè, men nan peyi a. Donk kite peyi a, al nan lòt peyi e panse wap tounen, ou pa gen okenn garanti, ebyen sa li menm lap mache. Donk, e fòk mwen ka di ou, m panse ke se kaziman e se nan dènye videyo nou ye sou pwogram Biden nan, m ap di ou sa pa egziste ankò, ou p ap wè pwogram sa a ankò, e li p ap vini ankò. Ok, ou menm si w te fè yon vye aplikasyon, Ou wè l pa mache, chèch yon lòt bagay ou fè. Mande moun ou an si l ka fè yon lòt zen pou ou, si se menaj ou, mande èske l ka rantre vin marye avè w si l se sitwayen ameriken. Si l pa sitwayen ameriken, m pa ankouraje l vin marye avè w kounye a non pli. Nou mèt kite move van sa a fin pase. Lè move van sa a fin pase, si w gen yon maryaj w ap fè, w a fè l.

ou byen maryaj bi maryaj fwod m pa menm kwè yo kontwole sa m kwè ke se pa aza se konsa konsa yo menm yo chwazi yo di tèl maryaj se maryaj fwod epi yo mete tout moun nan tchòbòl alright donk euh pou sesi moun ki di m li menm ki apwouve kisa pou l fè a donk apwouve w la eskize mwen li pa sèvi anyen ok kow te apwouve la kow pat apwouve nou tout nan menm sak. Ou pa gon pa kita yon pa nago ou ka fè ak apwouve a. Ok, ou ka ap santi w gen espwa paske ou apwouve, men podyab ak ICBP ou an ou pral fè otorizasyon de vwayaj la. Lè w te apwouve fò w te fè otorizasyon vwayaj, CBP ou an pa egziste ankò, son app ki elimine, yo elimine l konplètman nan sistèm nan. Pa gen okenn kote ou ka telechaje yon app ki rele CBP One e se sèl avè l ou te ka fè otorizasyon de vwayaj. Donk, alò se yon trè movèz nouvèl, men li pa choke moun paske l te la depi lontan e tout moun konnen se t movèz nouvèl li te ye. N ap avanse paske nou p ap long e n ap avanse. Non genyen kremlen donk m pa konnen eske kremlen li pran presyon ou di mwens eske se negosyasyon kap fèt ak prezidan Donald Trump sa m pa ka baw twòp eksplikasyon sou li men yon sèl bagay e Vladimir Poutine òdone yon trèv de 3 jou an Ikrèn mwa pwochen selon sa kremlen fè konnen. Nou gen minis Ikrenyen dè zafè etranjè lan ki reyaji avèk septisism a anons inatandi sa. Donk lè n pale de septisism, sa vle di li pa kwè ladan l, minis dè zafè etranjè peyi Ikrèn nan, li pa kwè ke Kremlen ka fè yon anons ke yo kab kwè ladan l. Kremlen deklare jodi an ki se lendi an ke Prezidan Volodymyr E Vladimir Poutine li òdone yon sese le fe de 3 jou an Ikrèn mwa pwochen. Donk li te òdone mwa pwochen li pral fèl. Donk dezyèm fwa an 2 semèn ke dirijan rous lan pwomèt yon poz tanporè nan konba a. Aloske prezidan Trump li montre yon enpasyans kwasant fas a refi dare de lagè la. Nou konnen prezidan Donald Trump vante tèt li anpil ke li menm avèk Poutine yo se 2 bon zanmi epi li detni de Vladimir Poutine yon respè ke oken lòt dirijan nan mond lan pa detni e men misye fè konnen li menm e Poutine gen respè pou li anpil e everything gonna be alright pap gen gè pap gen sesi pap gen sela men epoutan nou wè se pa le ka. Vladimir Poutine pa gen okenn respè pou mesye ki rele Donald Trump lan. Donk Kremlin deklare ke fòs Rous yo ap sispann konba a le 8 Me pandan 72 zè pou make selebrasyon 9 Me, viktwa Sovyetik nan Dezyèm Gè Mondyal la, yon fèt enpòtan pou Larisi. Donk se pa pou seselefe, se toujou koze pa yo vrèman y ap regle. Yo di le 8 me kap vini la yap sispann konba. Sa montre n ke ki moun kap kontwole la gè lan se Vladimir Putin kap kontwole gè lan donk pasi pala Putin fè a goch li fè a dwat li fèl lèl vle li fèl jann vle. Donk an kèlke sòt, se pa Donald Trump ki pase lòd, se pa lòd Trump lan li respekte, men se desizyon pa l, se konsa l vle fè l, alò se konsa l fè l. E nou gen Andriy Sybiha, minis Ikrenyen dè zafè etranjè, li reponn, si Larisi vle vrèman lapè, li dwe sispann batay la imedyatman. Li ajoute ke Ikrèn li rete prèt a yon arèt konba de 30 jou, se sa Putin jiskaprezan li menm li voye jete. Poukisa nou dwe atann 8 me? Se sa Sybiha su X li menm li fè konnen minis afè etranjè peyi Ikrèn nan, li mande poukisa, enbyen, Nou oblije tann le 8 me pou ke nou sispann batay. Anons Kremlin an li entèvyen e kelke jou e sèlman apre ke Donald Trump li te egzòte Putin sou rezo sosyal yo pou li te kanpe gè la. E se premye fwa misye li te pale avèk Putin pou li te di Vladimir sispann donk a bonbannman sou peyi Ikrèn yo nan kad efò. ki soutni pa Lèzetazini. So, Donald Trump bat kòl, li kraze kòl, li monte kòl, li kraze, li bat lestomak li. Li fè konnen li se sèl toro gwonde e an tan ke toro gwonde, li menm lap kanpe gèr la lèl vle. E malerezman, medam e mesye, jan nap gade la, se nè pa le ka. Donk se Vladimir Poutine. Enbyen ki fè sa l vle, lè l vle, nan tan l vle, jan l vle. Nou wè se misye a ki di la li menm l ap pran 3 jou. Men l ap pran 3 jou an, se pou l kapab selebre anivèsè li. Donk se pa pou li montre respè li avèk Donald Trump, men se pou ke li kapab selebre anivèsè li. Donk se konsa bagay yo ye nan peyi Ikrèn avèk peyi e peyi Ikrèn melanje avèk peyi e Vladimir Poutine nan. Donk poko ganyen ki serye, tout bagay toujou rete donk nan menm lèvèl lan mèdam se mesye. Donk nap avanse pou pi douvan. Donk lè choz sou ekstrèmeman konplike nan moman map pale la. Gwo chabrak la li menm li pèdi respèl. Bouk chaje pa kanpe nap kontinye nap pase nan dezyèm pwen nou pou aprè midi an nou konnen e yo dwe chwazi yon pap e nou konnen antèman pap la li menm li rive fèt e li rive chante avan yè. Yon enfòmasyon ke nou menm nou te pataje, eske je sète enfòmasyon isi, si je le je poure pataje avèk vou, men je ne si pa tro sur, donk nap jete yon kou dèy pou wè, eske li la, wi nou te pataje enfòmasyon sa, kote pap la li menm, li bèl e byen, e byen mouri, donk fòk gon moun ki ranplase pap la, Le 7 me kap vini la a, ebyen, e de zansyen genyen pou yo prezante yo, pou yo kapab chwazi yon moun pou ranplase pap la. Anviwon gen 130 kadinal ki kapab vote pou yo elir yon siksesè, donk a pap Franswa. E yon majorite de 2 tyer li nesesè pou yo kapab elir, ebyen, nouvo pap, chèf legliz katolik womèn nan. E konklav pou eli pwochen pap la ap debite 7 me a, se sa Vatikan anonse jodi lendi 28 avril lan, e ki òganize yon vòt ki ap deside lavni de legliz katolik womèn apre lamò pap Franswa semèn dènyè a laj de 88 lane. Kadinal yo, yo dezòmè donk enpe plis de yon semèn, yo gen enpe plis de yon semèn pou yo kab diskite, pou yo kab fè kanpay e pou yo kab konnen tout kandida potansyèl e tout kandida potansyèl e anpil nan yo ap chache pwobableman e apiye yo sou aksan e mi pa François sou yon apwòch pastoral Tandiske gen lòt k ap reprezante yon retou a yon sistèm plis tradisyonèl. Genyen 2 politik ki pral jwe la, 2 tandans nan chwa sa ki pral fèt lan. Se chwa yon pap k ap swiv tras pap Franswa yo. Donk, ou di mwen sa pral depann kounye a, èske legliz katolik te renmen liy pap Franswa te pran pou mete yon moun Ou di mwens, eske legliz lan vle tounen dan lansyèn mòd? Si legliz la vle tounen dan lansyèn mòd, li pap swiv moun ki pran liy Pap Franswa a, men si legliz lan li vle mache, li te renmen liy Pap Franswa li menm li te pran, ou kapab jwenn yon legliz enbyen ki e... e yon legliz enben eh li menm ki pran direksyon e pap François ou di mwen se li toune nan ansyen mòd pa bli e legliz katolik is not a game ok legliz katolik se se se nan le se son politis son m kap di son son son son basyon politik li ye nan peyi an legliz katolik la e e e e un moment Un moment. Donk legliz katolik la li menm se li jwe yon gwo wòl nan politik nan mond la. Donk moun kap vote a, moun yap vote an pral depann don pakèt kritè ok. Donk wap jwenn menm la politik amerikèn ap boure bouch trè fon nan dosye sa puiske n deja konnen prezidan e Donald Trump li menm li pa twò zanmi Pap Franswa. E misye li pa li pa bèbè non, li pa fè abstansyon. E m kwè misye l ap antre bouch li trè fon nan chwa ki pral fèt pou pap la egalman e nan jou k ap vini la ki se 7 me a. Donk vwala, e se sitiyasyon legliz katolik ki sanse touche tout mond lan, se konsa bagay la ye, genyen lè kadino y ap reyini a nouvo madi maten, e manèv politik yo, donk ne feron ke se entansifye, Kounye a ke yon dat gentan chwazi pou kapab eli, enben eh nouvo pap kap genyen. Seskiye manifest lendi loske kadinal yo yo diskite de relasyon legliz katolik. Donk gwo katastrof pase jodi an nan peyi lespay evek peyi le peyi lespay, peyi potigal genyen yon kriz kouran E si w ap gade nan imaj sa w ap gade la, nou pa p jwe l pou evite copyright paske nou pa gen dwa dotè sou imaj sila. Medam e mesye, si w ap gade imaj sa, enben se figi e peyi Lespay jodi a. Siw branche cnn depi maten ou kab wè yo pale anpil sou en blakawout total sa ki rive nan peyi lespay kote prezidan peyi an li menm li te pale jodi an kote l fè konnen pa genyen twò gwo aksi pa gen aksidan yo poko fè yo poko genyen sak rele ensekirite poko gen dosye pou ensekirite Men jiska menten everything is ok daprè sa misye ta vle di men gon blakawout total ki kouvri peyi an pa gen limyè wouj okenn kote sa ki te ka koz anpil aksidan pa gen limyè wouj limyè vè sa vle di pa gen bagay sa okenn kote nan peyi an sipèmache oblije enbyen yo tout nèt yo oblije fèmen jodi an se plas piblik yo ki ranpli avèk moun Donk pou yo menm, li deja fè nwa, donk nou pa konnen kòman sitiyasyon an pral ye pou pita, men pa gen elektrisite okenn okenn kote, pa gen elektrisite okenn kote, sèlman kèk gwo sipèmache entènasyonal, yo menm ki genyen e ki kab genyen jeneratris pou bay kouran. Lespay ak Pòtigal selon New York Times yo te touche jodi lendi an pa yon pàn kouran majè ki pètibe lavi kotidyèn nan e ki antrene la fèmti de tren, de metro e de vòl dan lè 2 peyi. Donk sa vle di anpil vòl, avyon rete anlè an, y ap fè lè pakou, y ap fè lè 100 pa. yo pa kapab desann, men dapre dènyè nouvèl prezidan peyi Lespay bay li menm, yo te redui vòl yo a 20 pou 100, yon fason pou ke yo te kapab asire sekirite. Men lè pa gen kouran konsa, tou de kontwòl pa fonksyone, sa vle di se blakawout total. Otorite yo, yo pa presize koz pàn nan, paske jiska mentnan yo poko konnen

Donk bagay yo vrèman vrèman vrèman vrèman vrèman konplike daprè sa otorite yo ap di a. Donk gen moun ki konnen se sibè, ki fè konnen se sibè atak men yo di sa son fakes news. Donk prezidan peyi a mande tout moun pou yo gade kalm yo, pou yo rete nan silans yo, pou yo mete tèt avèk otorite yo yon fason pou ke yo kapab enbyen sòti nan kriz ke yo ye a. Nou prale nan yon mèt lapolis alman de Lawrence, yon nòm nwa devan yon bwat de nwi nan Oldenburg deklanche de manifestasyon enbyen jodi an. Donk de militan de dwa sivik yo reklame yon ankèt endepandant Aprè te gen yon black ki te mouri e se lapolis ki tiye l sa rive nan peyi lalmay nan e nan yon bwat de nwi se devan yon bwat de nwi sa rive mèt sa li deklanche de manifestasyon nan tout peyi an e l sisite de zenkyetid kantaske e kèk moun konsidere kòm yon rasis sistematik ose de fòs de lòd

Donk yon moun ki touche an aryè de la tèt se dwòl paske yon polisye pa gen dwa touye yon moun nan do e se sof si moun nan li menm li ta atake polisye a. Daprè cnn, medam e mesye, cnn ta fè n konnen to apwobasyon Donald Trump pandan 100 e premye jou l yo, donk sa rive nan yon nivo ki trè ba depi dè deseni potko janm gen yon bagay e konsa. Donald Trump rive genyen eleksyon nan lane 2024 la, li asime kontwòl gouvènman Etazini an pami e avèk yon nimewo 2 apwobasyon, donk nan zin yo ki te trè fò nan karyè politik li, men tout tan mesye ap monte pami 100 jou yo, ba yo trè difisil, donk to apwobasyon Donald Trump li desann jiska 41 pousan Nan moman nap pale la medam e mesye fason Donald Trump li jere prezidans lan desann a 4 pwen e 7 pwen mwens ke la fen di mwa de fevriye epi e selman 22 pousan di yo apouve manyè ebyen eh Donald Trump li ap jere peyi an la donk bagay la li trè konplike sa vle di Si Donald Trump ta pral nan eleksyon, nan kounye a la nan peryòd map pale avò la la, li ta pèdi, li ta pèdi eleksyon an, mèdam e mesye. Wi, li ta pèdi eleksyon an si tout fwa prezidan Donald Trump li menm li ta ale nan yon eleksyon nan moman mwen menm avèw nap pale la. Donk se konsa sitiyasyon ye, pèsekisyon yo pa kontinye, depòtasyon yo pa pa kanpe, depòtasyon yo ap kontinye, jan li a. Pou Ayiti, se toujou menm kad figi lan, donk e nan nou pa prete jodi a nan nap trè bref ansanm avè w, e pou Ayiti se toujou menm kad figi lan, lè choz son toujou ekstrememan konplike nan peyi an, toujou pa gen leta, e gang yo toujou gen kontwòl lari an medam e mesye donk si tout fwa ou menm ou sòti toujou priye papa Bondye pou ke l kapab pwoteje w paske sitiyasyon yo ekstrememan yo ekstrememan konplike map siveyo pou nou deprè nan sa ki gen pou wè avèk imigrasyon pou m kapab pote pou nou dènyè detay ak dènyè nouvèl yo pou jodi an la a, e m pa konn si Ederson gen yon bagay pou l ta ajoute, mwen menm m pa prete, paske gen anpil bagay sou pen an la a, pa bliye m di w nou gen anpil bagay teknik k ap regle pou travay yo. Donk pou moun lwil de dezanvoutman yo. Map mande nou pou nou pasyan pou mwen paske bagay yo akoz tarif dwanye kap monte yo tout moun yo anvayi enben se anvayi moun yo yo anvayi yo anvayi kòstonm ki fè enben livrezon yo pran ti reta se pa fòt MP. MP renmen n anpil, MP ta renmen nou gentan jwenn lwil de dezanvoutman y atan, men pa bliye otomatikman ou vin la, m ap fè tout geta le. Moun Lafrans, moun Lafrans k ap tande m, lwil de dezanvoutman an prezan Lafrans, ok, li deja prezan Lafrans, e gen kèlke pakedj ki disponib, paske gen an plizyè k te gentan an vann deja, se livre nou pral livre yo bay mèt yo, tout moun Lafrans ki te fè kòmand, w ap resevwa nan semèn sa a. Ou pa bezwen enkyete w, w ap resevwa yo, tout moun ki te fè kòmand deja yo. Moun la Frans ki pot ko fè kòmand, m ankouraje w pou fè l, fè l pi vit ke posib, e pi pou m ka gentan voye pran pou nou ankò. Ok, pou m ka gentan voye pran pou nou ankò, e ou menm sou bezwen jwenn pou la. Moun ki Guyane Française, ki Guadeloupe, fè l, e pi ba yon adrès, fon adrès la Frans. Ok, donk al sou website la. Plase kòmand ou avèk kat ki nan mon an sou Guyane Française epi mete adrès la France la ladann pou m ka voye l nan adrès la France lan. Se konsa moun ki Guyane Française ka fè l, se konsa moun ki Guadeloupe ka fè l. Website la li nan description vidéo an. Monte sou website lan epi pran e mete adrès ou, adrès ou gen la France lan, Se konsa wap kapab resevwa kòmand lan. Ok donk pou mwen menm se tout sa m te pote pou nou pou jodi an ebyen nap kwaze demen si Dye ve pou yon lòt video parèy lage like epi pataje mwen renmen nou anpil.
Mph bonjou bonjou mwen mwen te odè lwil la e ke mwen potko janm voye potko janm voye remèsiman a Bondye epi avèk ou menm tou. Humm gade m wè jan ke ou te voye lwil la pou mwen an e mwen sèvi avèl jan ou te di a bagay yo kòmanse ap mache trè byen pou mwen e mwen di Bondye mèsi pou lwil sa e lwil la m ap tann li fini epi m ap retounen wè w de ankò paske lwil sa son lwil ki enpòtan pou moun genyen sa m wè lwil sa kòmanse fè pou mwen. Alò kòm se Bondye ki te ba ou pou te fè 42 jou jèn sa, epi li te espire nan ou menm pou te kapab jwenn lwil sa pou nou, alò moun ki poko òdè lwil la, yo mèt kontinye òdè l epi y ap jwenn sa ke yo bezwen. Se pa paske, kòm si m ta di ou, ou rete konsa ou pa jwenn yon milyon dola. e vin nan men w yon sèl kou. Men, w ap gade, w ap wè jan bagay yo kòmanse ap mache pou ou, panse ou wè kòmsi ki jan pòt kòmanse ap ouvè pou ou, paske m te nan yon travay, epi mwen te vin kite travay la, se se mwen ki te kite travay la, kounye a menm te nan yon lòt travay tou, m t ap mande Bondye pou m jwenn yon full time nan travay ke mwen bezwen an, epi mwen jwenn li, mwen jwenn full time job la. Lè m fini ankò, gen anpil. pil lòt bagay ankò mwen jwenn ke kòm si m wè e pòt k ap ouvè pou mwen e kòm si m wè bagay yo kòmanse ap chanje pou mwen konplètman mph mèsi anpil m remèsye w wi m remèsye w e m remèsye Bondye anvan aprè Bondye se ou menm e Bondye te espire nan ou menm pou w te kapab jwenn lwil sa mwen ankouraje tout moun k ap tande mph toujou ba li lak la. Paske mwen m toujou fè sa epi tou òdè lwil la òdè lwil la pou kapab jwenn sa ke wap chèche a menm si ou poko jwenn paske nou tout gen bezwen kèlkeswa ou pap janm fini avèk pwoblèm nan mond lan wap toujou jwenn pwoblèm men kòmsi gen kèk bagay ou wè ke ki tap travèse ou wap wè kòman ke wap wè Bondye ap ouvè pòt pou ou Bondye ap ouvè pòt pou ou pandan ke wap itilize lwil la mwen menm m pase l sou mwen. Tèlman m poko bezwen l fini e m pase sou mwen detanzantan m pa pase chak jou. Kounye a mwen itilize tankou se yon pafen tankou m gentan ap soti la epi m pase lwil lwil tou lè 2 lwil yo m pa ka fin di non yo byen lwil anvoutman lwil richès la m pase yo sou mwen epi m repete M di m pase li la pou richès mwen, m pase li la pou tout e sa ke m bezwen. Waw bagay la bon wi mph mèsi anpil. M ankouraje tout moun pou yo òdè lwil la pase lwil la kòmanse ap fè travay li nan mwen. M kòmanse ap jwenn sa ke mwen bezwen. Kòmsi m wè kòm m ouvè bouch mwen pou sa epi m wè Bondye gentan fè m jwenn li. M di Bondye mèsi e m di w mèsi tou mph Bondye beni w e m ankouraje tout moun òdè lwil la òdè lwil la òdè lwil la e wap jwenn sa w bezwen an sa vle di gen gen kote w te bloke w wap debloke gen sa w wè te bezwen wap wap jwenn li tout sa se se e pisans Bondye ki nan lwil la konprann se pisans Bondye ki nan lwil la paske si Bondye te bay sèvitè a 42 jou pou l jene Epi li espire nan li pou di se lwil sa pou nou sèvi. Monchè lwil la bon, li bon mph. Bondye beni w e lwil la koumanse ap fè anpil mèvèy pou mwen e gen anpil lòt bagay ankò mwen bezwen map jwenn yo kanmenm nan non Jezi atravè lwil la. Ke Bondye beni w mph. Mwen vin prezante w 3 lwil. Se lwil de dezanvoutman, lwil de pwosperite ak lwil fètilite. 3 lwil sa se 3 lwil ki soti an Izrayèl e fòk mwen di ou nou se dènye moun ki pat konnen lwil sa yo te egziste. Le mond antye deja bay temwanyaj ki enpak lwil sa yo fè nan lavi yo. Donk men nou menm nou te an reta nou pat konnen l. Mwen menm se pa yon moun ki te refere m ni. M kab di se syèl la menm m kite refere m li, paske se apre 42 jou de jèn, 2 fwa 21, 42 jou de jèn, Bondye te fè m dekouvri lwil sa yo. Se jèn ke m pa t ka soufri ankò, m santi m pa t kapab ankò, e tout sa m te manyen lave, m te nan yon djòb jodi, M ka fè 6 mwa ladan l, aprè 6 mwa m pòv pi rèd. M ka fè 1 an ap byen pase ap woule machin, aprè lòt ane, fòk gon ane sechrès ki vin manje tout sa m posede. Donk sa vle di m pa t janm kapab fè pwo, m pa t janm kapab pwospere de manyè pèmanant. Mwen t ap lapriyè Bondye, mwen te vle sòti nan sa. e m te pran desizyon ak tout fanmiy mwen rantre nan jèn pandan 42 jou sa a. Ebyen, a la fen 42 jou an, Bondye ta pral di m, itilize lwil. Koulye a m pa ka konn kote pou m jwenn lwil. Nan chèche chèche, Bondye fè m dekouvri lwil de pwosperite ak lwil de fètilite. Mwen wè gen plizyè moun ki fè kopi, men m di bagay sa yo sanble bagay maji m pap pran yo, fòk mwen jwenn li an Izrayèl. Enben m al dekouvri sèl e inik endistri ki genyen sètifikasyon pou fè lwil sa yo an Izrayèl e m kòmanse use yo. Si men w lave, use li. Ou pa gen chans, use li. Ou genyen dyòk yo lage sou ou, use li. Ou paka kenbe kob use li. Koman ebyen m komanse use lwil sa yo depi lè a m kap diw lavim chanje m ka diw sa kareman e m pa pè dil paske m pa o non de Bondye David la Salomon an m paka fè bak ankò o non du père du fils et du saint esprit. Non pa gen bak, se avanse nap avanse. Se apati de la m vin kòmanse me reprann sans lavi m. E youn nan pi gwo bagay Bondye fè pou mwen, se son dè don m te gen byen lontan, m te pèdi yo, yo vin retounen. E m kab di w mwen menm son ti kras temwanyaj mwen genyen, men moun kap bay temwanyaj sou lwil sa a, donk son bagay tèt chaje. yo bay kòm temwanyaj. Moun ki te malad bay temwanyaj yo. Alò m pa t preskri moun ni m pa t konseye moun itilize l, se pa preskripsyon, m pa t konseye moun itilize l kòm yon tretman, men moun ki malad itilize l, yo jwenn gerizon, paske m gen lwil pou lwil gerizon an touteksprè. Li tap vin ak lwil gerizon. Men lwil de fètili, lwil de dezanvoutman li fè ravaj. Dezanvoutman se pou retire tout sa ki gen pou wè avèk enèji negatif. Pwosperite a se pou atire tout kalite richès nan lavi ou. Fètilite a se pou miltipliye tout kalite richès nan lavi ou. Ou bezwen konn kòman pou w itilize l otomatikman, ou fin fè kòmand lwil la, ou fin genyen l, m ap voye yon videyo ba ou k ap di w men kòman pou w itilize l ok, ou pa bezwen pè pou videyo sa, l ap montre w kòman pou w itilize l e l ap ba w lòt esplikasyon sou sa egalman. Si w bezwen yo nan link. Sa a nan link video an genyen genyen e website la ou ka plasel sou website lan si ou paka plasel sou website la tou donk nimewo telefòn ou wè sou ekran an li gen zèl sou li ou ka fè zèl la epi konsa ou ka fè zèl zèl la se 105 dola pou 3 lwil yo sou website la se 105 dola li ye tou jiskaske pri a chanje se si tarif yo yo chanje paske se an Izrayèl yo sot avèk yo si yo fè n peye plis pou n vin avèk yo pri yo tou ap chanje e lè sa map deja kominike kominike nou pri yo. Donk ou ka plase kòmand ou sou wèbsite lan e ou ka fèl sou zèl. M ankouraje ou fèl sou wèbsite lan tou paske nap tou gen tout enfòmasyon ou yo epi nap voyel ba ou lakay ou. Nou fè shipment yo chak semèn. Si w fèl semèn sa, wap jwenn li semèn pwochèn. Silvouplè, menm jan avèk anpil lòt fanatik mwen ki itilizel, lè w fin itilizel, tounen vin bay yon temwanyaj, wap ankouraje lòt moun yo tou pou yo sòti nan gwo fè nwa espirityèl ke nou ye a. Pa bliye richès se 90 pousan espirityèl, 10 pousan materyèl. Si travay di te konn fè moun rich, tout moun tap rich. Se paske anpil fwa nou bloke espirityèlman, e piske nou bloke espirityèlman tou, tout sa nou manyen li bloke. Mwen renmen nou anpil, map kite nan kontan yon temwanyaj, epi nap pale pita.
Bonjou bonjou bonjou MP kòman ou ye tout bagay anfòm pou ou m wè moun yo ap fè w pale anpil pou lwil la yo pa vle achte l bon m di w wè yè m al travay m gon ti klou ki leve nan pye goch mwen ti klou a fè pye m anfle anfle anfle anfle. M rive nan travay m pa menm ka rete travay jan ti klo ap fèm mal lap fèm mal anpil epi li fè pye m gwo chans mwen se paske nan pye goch ki fèm ka kondwi m vin lakay mwen lèm vini m benyen aprè sa m stil pase lwil la sou pye m epi tou m te jis pale m te jis pale avèk Bondye tou m pase ti lwil la sou pye m aprè sa dematen an m leve. Pye a dezanfle nòmalman, dezyèman li dezanfle e li pa fè mal. E si w ta wè ti klo a, yo se yon ti bagay tou piti zwit wi epi li gonfle tout pye m. Antouka e sa a se temwanyaj pa mwen, ou kapab kite di sa nan lè w ap fè nouvèl pita. Ou kapab di m, di moun yo sa, sa vle di kantite sa ke ou di lwil la bon pou li a, sa se lwil gwo, sa ki pi gwo a, ou m te pase sa ki dezanvoute a, se li menm ke m te pase nan pye m, ou kapab kite, ou kapab di sa nan nouvèl pi ta, kòm temwanyaj pa mwen. Pase kantite sa ou di lwil la bon pou li a, okontrè mwen menm li bon pou plis bagay toujou. Ou pral fè foto, foto ti kras klo a pou montre w epi pye a gentan dezanfle, pase pye a te tèlman gwo, m te sezi, tout moun nan travay la se di jan pye a te gwo, gwo, gwo, anfle, li te anfle klere, kounye a pye m desann nòmalman, m pa t menm ka, m bwete, m bwete pou m te retounen lakay mwen, kounye a pye a pa fè m mal, pye m desann, pye m nòmal.
Pandan wap gade video a, gade a dwat, wap wè yon bouton ki an nwa ki make suscribirme, sa se espanyòl, si l te an anglè l tap make subscribe, si l an fransè lap make s'abonner, klike sou bouton sa. Lè w fin klike sou li, wap wè l gen yon ti klòch bò kote l, klike sou ti klòch la tou. Sou ti klòch la, wap wè lè w abòne otomatikman l pa sou premyè opsyon an. Wap wè flèch la sou dezyèm opsyon an. Retire flèch la sou dezyèm opsyon an mete l sou premyè opsyon an ki se tout. Sa vle di chak fwa m monte yon videyo wap jwenn notifikasyon. Epi pa bliye lage yon like anba videyo sa.